Mèsi. Konbyen nan nou la ki kontan Ayiti nan mondyal? Konbyen nan nou la ki te la 52 zan de sla lòske ekip la ta nan koup di mond?
Alright.
So sou sa a, n ap fè, n ap fè plas avèk Konsil Jeneral Regine Etienne ki pral entwodui nou PM nan, ki pral fè ti pale avèk kominote a. Sou vos applaudissements mes chers amis. Bonjou tout moun. Bonjou. Son Ekselasyon Msye le Premye Minis.

Minis afè etranjè e de 2 lòt minis ki gouvèneman an ki prezan avèk nou. Nou ap di nou ke, nou pwofite di yon byenveni a tout moun ki fè deplasman ki vini la a, ki vini nan ti rankont sa a avèk PM nan. Rankont sa a sinifi anpil bagay. Li son temwanyaj vivan de volonte gouvèneman an pou li rete konekte avèk konpatriyòt yo e pou l mentni yon dyalòg vrèman serye avèk Ayisyen ki ap viv nan dyaspora a. Donk, li gen ankò yon enpòtans pli patikilyè lè nou konnen nou a kèlke zè de la koup di mond kote ke Ayiti ap fè gran retou li sou tèren mondyal la. Aprè 52 zan. Donk mwen sipoze ke e mwen kwè, mwen sur ke menm jan avè m, nou eksite, nou pa ka tann. Donk m ap envite san m pa two tarde, mwen ap di nou byenveni e mwen ap swete nou yon ere echanj avèk PM nou e san m pa pran twòp tan m ap bay PM nan lapawòl. Mèsi.
Mèsi, mèsi konsil e mèsi tout moun ki la. M ta renmen spesyalman bay yon gwo kout chapo pou reprezantan kominote a. Nan meri a ki dorijin ayisyèn yo. La renmen n ba yon gwo kout bravo pou yo paske yap fè yon travay dedikaze. E la renmen salye konsil la tou pou travay kap fèt nan kominote a. Men jodi a m konnen nou pa ba w avè n fasil, gouvènman an pa petèt prezan avè nou, mwen m panse gen de twa ti pawòl ki pou pale jodi a. Pawòl ki enpòtan, pawòl ki enterese Diaspora un peu plus. Premye bagay pou m di lè m ap pale de diaspora se 1. Fòk yo touye Kato. Pase diaspora e moun ki ap fè devwa sou peyi a. Jodi a, se nou menm avèk transfè nou ki pèmèt atenye soufrans anpil nan konpatriyòt nou ap viv. Gouvènman an gen travay pa l l ap fè pou retabli sekirite, pou mete lòd nan dezòd, men reyalite a, ekonomikman, Se diaspora a ki kenbe peyi a. M ta renmen n ba nou kout bravo pou tèt kay. Kounye an pou bagay ki enterese diaspora a, m pral antre ladan yo dwat. M pa renmen fè twòp diskou. Yo ban m yon bèl diskou wi. Men m panse bagay sa yo se pa bagay k ap enterese. M gen 2 moun m ap rele vin kote m la. Kolajèn vini m pale w. Hans Celestin vin m pale. E m pral esplike nou poukisa moun sa yo se yo m fè vin akote m la. Kèt Hans lan yon gwo moso li e fò n fè atansyon l ka pran tout plas la. Hans se direktè OFNAC. OFNAC se li ki ekivalan FEE. E jan nou konnen gon kesyon vòl. ki te sispann sou Pòtoprens, ke FAA te bay sa yo rele yon NOTAM ki te anpeche vòl yo. Kote nou wè Hans, kote nou wè Hans ye la a, Hans se yon nèg k ap goumen jou e nwi, e se yon nèg, li konn minui e demi m rele Hans, m di Hans sa w fè nan jounen an e pou afè avyon? Enben jodi a nou gen yon bon nouvèl, apati de premye novanm, American gen pou l tounen, li gen pou l tounen o Kap Ayisyen e n ap tann avèk enpasyans. M pa kontan anpil non mwen, m byen kontan l ap vin Okap men e Pòtoprens pou yo tounen. Mwen menm se batay sa a ki nan men Hans. Se batay sa a ki nan men Hans e Hans ap mennen l avèk anpil fèvè e m pa t ka. Hans la pou m pat bay misye yon chalòt paske lap travay sou sa.
Lòt moun ki la kap travay sou yon bagay ki enterese dyaspora anpil. Mesye sa n rele la son mesye ki rele Kolajèn, DG Kolajèn. Enben DG Kolajèn se li ki direktè FNE. Kòb nou an. Dola senkant nou an. E fò m di nou, nou pa gen pwoblèm a sa. Nou pa pè kesyon nou men, men transparans sèlman. Nou pral kite m pran kesyon yo. Men m sa m vle di, depi kolajèn la, m pral di nou yon bagay. Lè m ap gade travay k ap fèt, 7 lekòl lòt jou ki derape nan le Sid. Gen lekòl ki potko janm fini, kòb te gentan bay, kolajèn mete lòd nan dezòd. Pou ke kòb yo ale moun ki te pran kòb leta ki pat fin fè lekòl yo pou yo fin fè monchè misye ban nou yon kout chapo tou paske kòb nou an ap fè travay li sipoze fè a. Sa se sa endikasyon ekstrèmeman enpòtan e mwen menm fò m di m son nèg ki satisfè pandan m gen anpil elogans. E m gen anpil elegans, m toujou janti a moun yo tou men m pa egare. Yon nèg pap fè travay la m ap rale zòrèy li. E moun sa yo se 2 moun m ka di k ap fè travay la. Ok? Sa a trè enpòtan. Kounye an, lòt bagay m te vle pale avè nou nan dyaspora. Nou pale de avyon pou tounen, nou pale de kòb nou bay la, an n pale de kesyon sekirite a. Mwen menm gen yon mesaj k ap veyikile. Sitou andeyò peyi a. Gen pwoblèm sekirite, pa gen manti ladann. Gen moun la k viktim, gen moun la k kite kay yo. Gen moun la mwen, m konn menn Pòtoprens, m wè l isit la. Sa vle di ke se pa nan kè kontan n vin la. M konnen Boston s on vil ki resevwa Ayisyen, ki bay Ayisyen respè. Men an menm tan, m konnen depi wè l fè oktòb, novanm, desanm nou sonje lakay nou. Pase mwen m pa ka pran fredi mwen. So m pa konn kijan n fè. Ok? Sa vle di ke kesyon sekirite a n ap travay sou li. Jodi a, gen anpil avanse ki fèt. Anba lavil Pòtoprens, leta pa t gen kontwòl li. Jodi a, zòn palè nasyonal, rive nan zòn mache Salomon, n ap travay. N ap goumen pou ke rive nan vilaj de Dye. Disi semèn pwochèn. Nou pral santi leta nan kesyon batay sekirite Gresye pou n ka ouvè wout nimewo 2 a. Nan Latibonit, leta ap goumen. Men n te gen yon gwo pwoblèm. Te gen pwoblèm nou te gen, nou te manke moun, nou te manke efektif. Leta mete sou pye yon pwogram ki rele P 4000. Pou ki sa l rele P 4000? Se P pou polisye, 4000. 4000 nouvo polisye an ennan. Nou gen tan gradye 2000 ladan yo. E youn nan pwoblèm ki te genyen fò m di nou sa tou paske mwen menm fò mesaj la klè fò tout moun konprann nou te gen polisye e pa polisye n pa t genyen non men polisye sa yo pa t antrene pou fè batay sa a ki genyen an konba sa a yo pa t yo pa t gen enstriksyon pou sa nouvo pwogram p 4 mil la s on kirikilòm spesyal 2 mil moun ki sòti yo se 2 mil moun ki gen gason ak fanm sou yo ki konn sa pou y al fè pou y al rezoud pwoblèm sa a n ap viv la. Sa se kesyon sekirite. Lame Dayiti, Lame Dayiti anvan ane a fini, nou sipoze gen 2 mil nouvo sòlda tou. E m pa konn si n suiv nan rezo sosyo yo, lajenès vle al travay, lajenès vle al ede peyi l. Men gen yon bagay ki enpòtan, Yon moun ki te mande kiyès ki te la nan premye koup di monn nan, sa vle di ou gen yon ti laj. Moun ki gen ti laj yo, kankou m, yo konn yon bagay ki enpòtan. Nou pap fè lame kraze zo a ankò. Lame koudeta a, nou pa ladan l. Pase fò n klè sou sa. Youn nan pwoblèm ki mennen n la a, se te yon lame chak lendi maten l leve dimanch swa l di a, nèg sa a deranje m la a, lendi maten koudeta. Se pa lame sa a n ap fè. Nou fè yon lòt doktrin Yo depoze dokiman sa a sou biwo m vandredi e jedi anvan m pati m poko gentan li l. Nou bal fè yon lame o sèvis. Yon lame modèn ki bal bay sèvis a popilasyon. Yon lame k pou veye fwontyè nou pou ke vwazen nou menm si nou pa nan kont avè l men gen de lè l anvi apiye sou nou nenpòt jan pou l fè respè l. Yon lame ki pou fè respekte chak grenn ayisyen. Yon lame tou. Paske nou nan yon zòn kote gen siklòn tout tan. Se lè gen yon pwoblèm ki ka al pote sekou. Nou pa vle yon lame ki pou ap abize pèp la, nou vle yon lame ki pou ap sèvi popilasyon. So, se nan sa ke nou ye la jodi a nan kesyon sa. Kounye an, lòt gwo kesyon ki enpòtan. Jodi a sa fè 10 an pa janm gen eleksyon nan peyi a. Mwen menm mwen di yon sèl bagay. Gen moun ki di PM ap fè sesi genlè e rete l bezyen rete. Rete? Hee moun sa genlè pa konprann sak gen nan djòb sa pou moun tap goumen pou ret ladann. Sèl bagay map di pandan m pa cho pou m rete a fòk mwen garanti ke gen sekirite. Fòk mwen garanti ke lwa elektoral la ki mete ki pral fè eleksyon son bagay kap ba nou yon bon eleksyon. M wè gen bagay yo pa pale e mwen m panse ke li enpòtan pou n konprann. Ou wè nan kesyon lwa elektoral la, gon ti atik, mwen m se atik sa a, dapre mwen sa menm m ekri l, ki se atik 41. Moun k ap jere biwo de vòt yo lontan, se te chak pati politik met grenn moun pa w ou fè sa w vle. Enben nou retire sa a nan men yo. Nou di poukisa? Kounye an se inivèsite. avèk lekòl pwofesyonèl yo ki pou mete jèn gason a jèn fi pou al veye eleksyon. 1. Sa l pèmèt nou fè. Sa enpòtan. Ou konn sa l pèmèt nou fè? Nou pèmèt ke nou retire politisyen k ap vin veye di si w pa vote sa w pa kapab. Jèn gason a jèn fi sa a ke nou mete nan biwo a, se biwo bò lakay li. Li p ap kite vakabon sot byen lwen vin kraze pwòp lekòl li. Sa se yon bagay ki enpòtan. E jèn yo. nou pèmèt ke nou bay jèn fi, jèn gason opòtinite pou yo antre nan vi politik la. Lòt bagay ki enpòtan, nou mande fòk pati politik yo regwoupe mesye dam. Se pa mwen ki te fè lwa a, se pa nou ki te fè lwa a. Lwa a pèmèt ke depi ou gen 20 moun, ou ka fè yon pati politik. Li pa posib.
Li pa posib.
Nou pap ka al nan yon bilten kote ki gen 300 prezidan. Monchè, gon jèn gason, yon jèn fi m t ap bay blag avè yo, jan wè n ap pale la a, epi m di, sa n panse de tout pati politik sa? Yo di, a, si w kandida, menm grann ou p ap ka rekonèt ou sou bilten an non, tèlman ti foto a twò piti. Se pou sa, nan dekrè elektoral la, nou di, nan tout pati sa yo, depi 50 nan pati sa yo met ansanm, y ap peye zewo dola pou yo enskri. Sa vle di n ap bay avantaj babemoustache, n ap mande yo. regwoupe pou n ka gen yon bon chwa tou. Paske lè n gen 30 moun pou n chwazi a tou, li difisil pou n fè chwa. Mwen menm se pa mwen ki pral pran desizyon an. M ba yo tout avantaj pou yo regwoupe. Si n te gen 10, 12 kandida maksimòm, lè sa a, nou ka fè yon chwa enfòme, yon chwa nòmal. Sa se nan dekrè a. Lòt bagay, enpòtan tou, se kijan kontansye a, sètadi sant tabilasyon yo, Gen moun ki konn ba yo lòt non mwen m pap pale n konsa. Yo konn rele l tribilasyon m pa konn si se vre. Men yo konn ba l lòt non. Nan kesyon sant tabilasyon yo, nou met lòd ladan l. Nou met lòd ladan l tou. Sa nou fè? Nou di ke tout jijman tabilasyon pa bezwen vin Pòtoprens. Poukisa yon vòt ki fèt Tibiwon, yon vòt yon vòt ki fèt Montòganize, poukisa pou tout bilten yo vin Pòtoprens? Sa yo vin chèche Pòtoprens? Poukisa se moun Pòtoprens ki pou jije yon eleksyon ki fèt nan Nòdwès, nan Nòdès oubyen nan Sid? Kounye an, tout bagay sa yo ap fèt anndan rejyon an e moun ki pral nan biwo elektoral kontansye yo se pral jij CSPJ e se pral avoka nan zòn nan. N ap eseye fè bagay yon lòt jan. N ap eseye fè bagay yo yon jan pou gen plis transparans, pou ke tout moun ka konprann sa k ap fèt. Mesye dam, mwen m pral di nou byen, lè w nan batay ant le statu quo avèk le changement, le changement anonse, li pa janm fasil. Li pa janm fasil. Men mwen m p ap ba nou manti, m pa pè batay la. Men, tout sa nou fè nan dekrè elektoral la, Se de bagay ki pou pèmèt ke gen plis transparans, ke vòt chak moun konte. E kounye an, dènye bagay ki pi enpòtan, nou kòmanse avèk eleksyon sa a, yon pwogram pilòt kote moun nan dyaspora a pral ka vote. pou prezidan e m panse sa a ekstrèmeman enpòtan. Nou pa ka. A m panse m t ap pi kontan gen lè mwen m retire l. E m pral di, m pral di pou ki sa, m pral di pou ki sa li enpòtan. E pou ki sa se prezidan sèlman. Prezidan se sou tout peyi a. Sa vle di ke lè w aletranje, ou ka vote, li pa gen diferans. Si w t ap vote pou depite, senatè, fò w ta di moun ki bò w ye, twòp pawòl anpil. Nap fè yon pwogram pou nou fè dyaspora ka vote pou prezidan, nap fèl Ozetazini, nap fèl an Frans e o Kanada. Son pilòt li ye nap kòmanse, nap kòmanse bay dyaspora wòl li. Nou pa ka vle ke dyaspora gen wòl ekonomik epi n pa bal wòl politik. Sa sa vle di? Hein? Dyaspora fòk li patisipe. Alò sa se gran chanjman sa yo n ap fè. Kesyon sekirite, n ap goumen pou n avanse. Paske se depatman Lwès, se yon pati nan Latibonit avèk yon ti pati tou piti nan depatman Sant ki gen vreman gwo pwoblèm sekirite. N ap avanse sou yo. Mwen menm m ba nou garanti disi fen mwa jiyè, mwa dout nou gen pou n wè de chanjman reyèl. Paske gen GSF la tou ki vini. Yo kòmanse ap deplwaye pou yo ba nou bon koudmen e m ap pwofite salye tout peyi k ap vin ba nou koudmen, spesyalman peyi frè nou yo. Paske si w gade byen, se majorite se peyi afriken k ap vin pote kola avè nou. Kot Divwa, Tchad, k ap vini, Syera Leyòn, k ap vini, k ap vin pote kore avè nou. Mwen menm, sa m te vle di nou la ankò, m kwè ke m touche tout pwen yo. Sekirite. eleksyon le pli vit ke posib. E pou eleksyon fèt san pale anpil, e se pawòl anpil sa k genyen wi ke moun ap bay fo enfòmasyon. Fòk wout di Sid la ouvè, fòk wout di Nò a ouvè, fòk wout ki mennen w Mibalè a ouvè. Sa se sa 3 kpiyay, se 3, depi wout sa yo ouvè moun y ap kòmanse rive. Ou wè m byen kontan w pale de rantre lakay. Nou fèk vote yon bidjè rektifikatif la a. Ane dènyè lè konsa, moun Solino nan kouri. Jodi a, Leta repran Solino. Wout Nazon, machin woule, limyè, las kote a, men Almathe. Almathe fèk, sa se minis travo piblik. Misye fèk, misye fèk bouche tout twou sou Nazon. Paske gang yo te bloke. Nou pare, n ap avanse. Petit a petit. Gon lòt bagay tou, yo konn di tou, mache prese pa janm fè jou louvri. Pito n ale dousman, n ale byen, men nou pote bon nouvèl. E se nan sa n ye la. N ap prepare kesyon sekirite, kesyon eleksyon. M ap veye kolajèn pou dola senkant nou an fè lekòl pou pitit nou yo. E m ap bay. Hans anpil presyon pase mwen m bezwen vol American Port-au-Prince se sa k enterese m alò mesye dam manm diaspora m pa konn kijan pou m di n mèsi ankò pase ankò m di l wi lè m derape a men se nou se nou k poto mitan peyi a se nou k rezèv Entelektyèl, se nou k rezèv ekonomik peyi a. M ap mande nou yon bagay. M ap mande nou fè plis. M konnen n fè anpil deja. M ap mande nou fè plis. M ap mande nou kontinye angaje nou. Kontinye fè lòbi. Paske lè m sot la, m gen yon randevou avèk Congresswoman Pressley.
Bon bagay. Sa, sa, se avèl m pral, a, avèl m pral wè la. Ok? M pral, m pral tra, se avèl m pral wè la. Ok? Pou n ka kontinye pale nan kesyon tps la. Se yon bagay ekstrèmeman enpòtan. Enpòtan. Fòk gen respè Ayisyen lakay. Fòk gen respè Ayisyen nan vwazinaj, menm gran zanmi di Nò a fòk li respekte Ayisyen. Mwen menm djòb pa m se pou m goumen pou ke Ayisyen gen respè yo tout kote yo ye, pou n gen dinite ni lakay ni deyò lakay. Trè zenpòtan. E dènye bagay m te vle pale, minis la fè m sonje, se kesyon Hope Help ki gen men minis komès la la ke n ap travay sou li. Non, tout gouvènman an pa la. One third. Not even.
Not even. Not even. One third.
Mwen chè ou konnen sa son bon kesyon mwen men sa. Nou chita, alò anvan m pale de baye ou pèp la, nou chita nan konsey de minis, tout moun bezal nan match Brezil. Nou de akon sa. Nou di baye baye konsa. Gen 3 match, nap separe an 3, chak moun brale don pati de match. Paske nou tout pa kade yon sel kou. Ok so m byen kontan ou poze kesyon m tou reponn pou ou. Tout moun pa deyò. Kounye an gen kesyon HOPERP ke minis e komès la ap travay sou li. HOPERP la se li k ap pèmèt ke nou gen de avantaj pou bagay ki fèt Ayiti e vin Ozetazini san yo pa peye taks. Poukisa HOPERP la enpòtan anpil? HOPERP la enpòtan paske lè kout zam kanpe. Se bri machin ki pou fèt, bri travay, bri izin ki pou fèt pou pèmèt ke jèn gason a jèn fi yo gon chwa. Pase mwen menm, mwen ret konvenki nan tout kò m, nan tout nanm mwen, ke pa gen yon jèn fi a yon jèn gason ki antre nan gang paske l vle. Se paske l pa gen chwa. E antanke gouvènman, antanke sosyete tou, fòk nou òganize yo pou nou ba yo chwa. Paske si n abandone yo. Si n abandone yo, fòk nou pa sezi. Si n abandone yo, fòk nou pa sezi lè yo fè bagay ki pa sa. E dan se fèt, n ap mete kondisyon pou ke n ka kreye travay pou yo, pou ke gen sekirite pou yo, e sa ki isit deja yo, n ap goumen pou yo ka kontinye respekte yo, e n ap bay sekirite. pou ke lè moun ki isit, ki pat vle isit, ki vle tounen lakay yo, gen posibilite pou yo tounen. E pi, m ta renmen bay yon gwo kout chapo tou pou konsil la ki kenbe ki kenbe kominote a. E yon gwo kout chapo pou anbasadè a tou ki Washington. Pase anbasadè a wè kesyon Hope Health la pou nou ka gen djòb pou jenès la. M pap ba w manti, anbasadè a li menm gen lè bagay sa a savè l yo te koupe lonbrit li. Tèlman l travay sou sa. Alò, mesye dam. kominote a, m vle di nou mèsi, mèsi pou akèy nou ban mwen. E m panse ke li te enpòtan tou pou n fè yon ti pale. Pou ke nou konnen kote bagay la ye tou. Bagay la verite a se ke nou nan yon match. Match la pa fasil. Menm jan Ayiti pral jwe pita a, se menm jan n ap jwe match sa a avèk yon pakèt moun ki abitye nan yon peyi yon jan e ke chanjman an pa bon pou yo. Men mwen m konnen chanjman an pou nou tout se li k ap bon. So m nan batay sa avè yo. Gen de jou, gen de jou, se mwen k bay de kout pwen m bon. Gen jou yo ban m yon ti piti tou, m reve, m ankese. Epi demen maten m leve m ap goumen avè l. Paske batay la se yon batay nou pa ka pèdi. Pèp ayisyen pa konn pèdi batay, e e pa kounye a n ap vin pèdi l. Ok? Alò, salye mon frè.

Bon m poze yon kesyon, bon m poze yon kesyon. Ou wè deba sa w ap fè la, mwen menm m p ap fè l avè w. Se domaj minis jistis la pa la. Pase ou wè kesyon konstitisyonèl e kesyon legal sa yo, tout moun ap voye monte ladan l. Mwen menm m pa voye monte nan sa m pa konnen. Mwen menm lè m ap chita, m ap pran yon desizyon, se avèk minis jistis, avèk de spesyalis an konstitisyon ke m pale yo. Jodi a, jodi a, jodi a m ap di w byen. Jodi a, le Conseil des ministres, m pa pral antre nan back and forth avè w non, m ap tou reponn ou epi n kanpe la. Jodi a, le Conseil des ministres joue le rôle de l'exécutif. Le Conseil, bicéphalité a, nou pa gen pwoblèm. Pral gen eleksyon, tout moun ou yo, pase tout moun pa w yo, ki vle gen prezidan, di yo anvan 6 mwa n ap ba yo eleksyon. Al kanpe devan pèp la fè pèp la vote pou yo depi yo vle prezidan ok depi yo vle prezidan al nan eleksyon pa vin pèdi tan pa vin pèdi tan moun ralanti travay kap fèt la yo banm diw byen ou wè ke ou wè ou wè yon bagay mwen menm son nèg ki toleran anpil m gen anpil elegans men m pa egare 3 ka moun ou wè kap fè deba prezidan bisefal jodi a ou konn sa yo genyen Depi al nan eleksyon, menm 872 vwa yo pap fè. Yo pap menm fè 872 vwa. E nèg, nèg, kòm mwen ap filme la, nèg 872 vwa l konn kiyès li ye map pale avè l. Li pap fè 872 vwa. Mwen m pral di nou mesye dam, batay politik Son bagay nòmal li ye. Ayiti, se demokrasi n chwazi. Moun gen dwa pa dakò avè m. M gen dwa pa dakò avè yo tou. Men gon sèl bagay fò n dakò. Fò n dakò ke peyi a merite sekirite. Fò n dakò ke moun ki deplase yo fò leta gen mwayen pou l goumen pou l ede mete yo lakay yo. Fò n dakò ke kòb FNE a, kòb FNE a, se nan travay pèp la pou l ale. Fò n dakò ke fò nou goumen pou n fè avyon tounen. Men fò n dakò yon bagay tou. Depi n fin dakò sou bagay sa yo, nou ka goumen anlè sou lòt bagay yo. E lòt bagay yo pap gen pwoblèm pou goumen. Pèp la pral bay tout moun kanè. Ou nèg, ou vle, ou vle kontwole peyi a, mwen menm m ap ba w bon jan eleksyon, al goumen. Al fè pèp la ba w ratifikasyon. Men pa bliye yon bagay. Lè pèp la fin di w l pa vle w l ba w iso 72 wa, kite moun an repo. Kite moun an repo. Bay peyi yon chans. Pase ou wè batay steril yo, se yo k mennen nou la. Yon seri de batay se, si se pa mwen, m ap anpeche peyi ouvè. Si se pa mwen, nou pa ka fè sa. Mesye, fò n depase bagay. Mesye dam, fò n depase bagay sa yo. Yon peyi, yon peyi ki kreye lalibète pou lepèp nwa, nou pa ka bay imaj sa. An n met tèt ansanm.

pou ansyen polisye, ansyen kad nan polis la, kòm nou gen yon pwoblèm sekirite nan peyi a, ki sa ou, ki ouvèti ou fè pou pèmèt moun sa yo k ap vin sèvi peyi a? Sa se premye pati a. Pou nan komès, minis komès la mete kote w la, nou gen yon pakèt Ayisyen ki deyò peyi a, ki kapab sèvi peyi yo nan lòt domèn, pa sèlman nan spò a. Nou wè nan spò a. Koman diaspora moute misk yo. Ebyen m ta renmen ou menm nan gouvènman w lan pou wè koman w ka ouvri peyi an gen anpil lòt ayisyen nan plizyè lòt domèn ki vle vin sèvi peyi an gen k desann okap gen anpil nan yo k viktim pa rapò sistèm ki la pa di yo wèlkòm ret kote w ye a m ta renmen nan gouvènman w lan kisa w ap fè pou pèmèt Kad sa yo vin sèvi peyi a. Lapolis, moun ki nan komès, paske mwen m fè vi m tout an Ayiti se nan komès mwen m te ye, vin la m nan komès tou, men gen bagay ke nou sibi pa maladi sistèm nan, nou menm nou prè kounye a pou nou tounen lakay nou. M ta renmen nou ouvri yon strateji pou pèmèt moun sa yo ke nan lapolis, ke nan komès, lòt domèn tou pou pèmèt moun sa yo. Nou konprann kesyon an, kesyon an klè. Kesyon lapolis la, gen yon komisyon. Bon komisyon enspeksyon jeneral te mete deja? Ola, frè pam, sou poze kesyon fò koute m tou. Ok, enpòtan. Enspeksyon jeneral polis la te monton komisyon deja pou wè avèk polisye ki an deyò yo, polisye, pase gen polisye ki t al nan tps tou, sa ki ta vle tounen yo pou yo idantifye, pou yo wè l kòm yo bak. Pase ou konnen sou ale, ou pa t di w brale. Ou pèdi djòb la. Nou t ap gade ki jan n ka reyentegre yo. Sa vle di enspeksyon jeneral polis la ap travay sou sa deja. Kounye a lòt kesyon lan. Ou di ke moun ki isit ki pa welcome. Mwen menm m ap di w. Men minis komès la la, nou menm nou pran tout dispozisyon pou ke kèlkeswa moun ki vle kreye richès, ki vle kreye travay nan peyi a pou l vin travay. E wè mo kreye richès la, Son mo nou menm ayisyen nou konn pè, nou konn pa vle dil. Ou konn leta plis bezwen moun fè kòb ke w panse, map di w poukisa? Chak fwa ou fè kòb, leta gen pou takse w l pran ti pa l la. Leta ap pran ti pa l la. E se nan ti pò la pou m ka fè wout, pou m ka fè lekòl, pou m ka ede popilasyon an. Se ki vle di ke nap konte sou ou. So pa enkyete w, minis la la, li tande w. E ou ta mèt garanti ke leta sa a, pandan l ap fè tranzisyon, pandan l ap bay sekirite, l ap mennen n nan eleksyon, sa l ka fè a l ap fè l. Mèsi bokou. Yon lòt kesyon dèyè la. Mèsi.
Bonjou Premye Minis Guerline Alcide Labrun, mwen se youn nan reprezantan City Councilor at Large in Everett. Am kesyon mwen genyen pou gouvènman an ki plan infrastructure nou genyen pou Ayiti paske sa son gwo pwoblèm pou pa pou just diaspora yo men lè nou al lakay nou pa gen wout.
Monchè Council woman sa sa se ou wè kesyon sa non non TBTC pa bezwen reponn sa sa son ti kesyon pou mwen sa son ti kesyon pou mwen. Kansolou men m konprann m konprann kesyon men depi 10 ans pa gen yon gouvènman pa gen eleksyon depi preske 8 ans la nou pa gen yon gouvènman eli kesyon sa yo nou menm chay nap pote a son chay poun mennen peyi a tounen vè la demokrasi vè moun ki gen yon plan defini ki pou pran aprobasyon popilasyon paske lè yon moun al nan eleksyon ou vin nan yon plan ou di pèp la men sa ou vin fè pou li li vote w nou menm la Kijan m ta di bagay la? Nou menm, se boukannen tann bouyi n ap fè. N ap bouche twou kote n kapab, men minis la la. Okap, nou vin jwenn gon wout ki gen 5 an, kòb la depanse pou li t poko janm fè l, men n ap derape l la. Sa vle di n al dèyè tout moun, nou di e, kanpe. Sa se wout 5 ki mennen w sou boulva Okap la. 5 an! Gen anpil bagay ki te fèt deja ke nou poko fè. Kounye an, pou kesyon enfrastrikti, jan m di, manda nou an, se yon manda ki kout. Se yon manda sekirite, kòmanse fè relans ekonomik kote l posib, epi mennen peyi a nan eleksyon. M konprann kesyon an, kesyon an se yon trè bòn kesyon, e m espere, paske, Konsil, lè moun yo kandida, disi byento la, yo pral kòmanse mande w pou yo vin pale avèk dyaspora a. Ok, fò asire w ke Madam Jabouin poze yo kesyon sa. Pase se yo ki pral gen 5 an nan men yo. Mhm. Se yo ki pral gen 5 an avèk le manda popilè, se yo ki pral di sa ap fè. M konprann repons ou an, men m konnen gen anpil moun la ki gen dwa pa dakò avè mwen, m toujou di moun lè m ap fè kanpay, gouvènman pa fè peyi, se pèp ki fè peyi. Si peyi a ouvè, nou menm dyaspora nou pare pou nou vin envesti lakay nou. Trè byen.
Pou peyi nou jan nou vle konfotab ladanl menm jan nou konfotab isit la. Sa va. Trè byen. Mwen menm m tande yon bagay la ki fè m plezi. Dyaspora a pare pou l tounen lakay li. E m di l talè a, dyaspora nou gen knowledge la. Nou gen eksperyans lan e nou gen mwayen finansye nan men. Peyi a pap devlope san dyaspora. Mwen menm tou di nou sa. Sa vle di, angaje nou. Se nou k pou vin pote kore avèk moun ki Ayiti yo pou peyi a ka bon. Mèsi.
Ok, ok. Nap pran dènye a. Avan dènye a, m gen kesyon pou PM nan tou. Non, fòk m gen kesyon tou. M se jounalis tou. M se jounalis, m gen kesyon tou. Alò PM, nou souple, m se, pa ke yon kesyon, m se bezwen yon asirans. Nou konnen Ayiti gen anpil lwa. Ayiti pa gen pwoblèm lwa, Pou peyi a mache se pa se yon se lwa pa janm egzekite vreman vre so lwa elektoral la m gade l mwen li l m wè l solid eske ki mwayen ou pral pran pou make sure ke sak di nan lwa elektoral la li egzekite vreman vre pa gen moun ki bay pas li. Trè byen, sa son sa son trè bòn kesyon premye mwayen m pran se bagay yo tap plenyen plis pou li a m met yon direktè jeneral ki abitye fè eleksyon yon moun ki gen eksperyans yon moun ki ban nou eleksyon deja. E son moun ke lèl fin fè eleksyon, li pat oblije kite peyi l, li pat oblije nan kouri. Ou konn sa sa vle di? Sa vle di paske son moun ki te serye, son moun ki te respekte e ki te fè transparans, ki te onèt. Enben mwen menm map di nou, premye bagay m fè m met yon direktè jeneral ke m konnen ki onèt, ke m konnen ki gen eksperyans nan fè eleksyon e ke m konnen ki pral ba nou eleksyon transparant. Kote lè eleksyon fini nou pap nan joure, nou pap nan pale anpil, nap gon bon eleksyon, lè sa dyaspora ap ka tounen lakay li, vin envesti, vin fè bagay. Premye Minis, se Gary Zizi pou Radyo Tele Boston.
Mwen di w mèsi dèske ou chwazi pou dyaspora yo kapab vote kounye a. Men pou nou vote, n ap bezwen kat. Ki mwayen n ap bay? avèk konsila yo pou plis fasilite pou moun yo ka jwenn kat la pli fasil na swete pou panse ak tout konsila yo pou pèmèt ke moun yo jwenn kat la pli fasil pou yo ka jwenn mèsi. Trè byen. Mwen menm m m se yon pwen kle si moun nan pa gen kat li pap ka vote e m ap di w gen anpil kote tou men m se yon nèg m pale klè wi mwen menm ou konprann se nan menm m ye m pa kenbe kras gen anpil kote dyaspora a fè kat tou l poko al chèche yo m envite yo Televizyon bay mesaj la. Moun ki te fè kat deja yo, ki poko al chèche yo nan konsila yo, tanpri al chèche kat nou. Ok? Pase se avèk kat sa a sèlman nap ka vote.